Gloire à Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Mwen salye nan le non de Jésus-Christ de Nazareth, tout abone pa Jésus la source de joie matin, nou di bon Dieu merci, paske li ban nou opportunité pou nou kapab pale avek ou. Mwen salye nan le non de Jésus. Merci a ou menm ki poko abone, men se sou kek group ke ou wè nou, men ou toujou ap asiste videyo yo. Nou remèsye chak moun ki monte sou YouTube e ki al chèche chèn Jesus est la source de joie e ki enskri, ki pataje. Nou di w mèsi, mèsi pou kòmantè yo, mèsi anpil, Bondye beni w. Nou priye Bondye pou Bondye kapab kontinye fè w gras, kenbe w lakay li. Amen. E byeneme nan le Senyè, depi semèn dènyè, Le Seyè te mete pawòl sa sou kè mwen pou m te kapab pataje avèk ou men malerezman nou te gen kèk ti anpèchman m potko kapab vini men maten Le Seyè ban nou opòtinite a pou nou kapab vini pou nou pale avèk ou. Glwa a Jezi. Nou fè efò pou nou kapab pale pi fò maten an paske gen plizyè moun ki vrèman bezwen tande pi byen. Menm jan mwen menm tou pafwa m konn ap tande yon mesaj, epi m pa ka tande byen m santi waw fòm ta tande mesaj la byen, ebyen nou pale un peu plus fort maten an. Bondye beni w. Kisa Bondye t ap di nou dènyèman pou lavi m, pou lavi pa w? Bondye li menm li vle ke mwen menm avèk ou nou. sispann mache tèt bese, nou sispann kriye lè nou nan mitan eprèv yo. Ebyen, li te mete sou kè m kapab pataje sa avèk ou, antanke kretyen, nou dwe konnen, depi ke nou aksepte Jezi, mwen menm avèk ou nou dwe konnen ke n ap pase pa eprèv. Menm jan lè yon timoun ale lekòl, pa egzanp mwen menm, avèk ou nan laj nou ye a, si nou ale nan yon lekòl, lè nou rive lekòl la, nou konnen nan ale, nou pral pase 10 mwa ou byen kantite mwa nou gen pou n pase a, nou konnen ke nan tan nan al pase lekòl la, alelouya, nou genyen pou nou konpoze. Nou tou deja konnen sa, mwen menm avèk ou nan laj nou ye a, kòm se ti moun kinder-garten yo, nou gen dwa di yo poko konprann. Men mwen menm avèk ou ki konprann, nou konnen si nou al enskri nou kou, nou enpòt sa nan al enskri nou konnen ke nou pral konpoze, se pa vre? Se menm jan tou le Senyè vle pou mwen menm avèk ou antan ke kretyen nou konnen, depi ke nou aksepte Jezi, nou dwe mete nan tèt nou ke n ap pase pa eprèv. Sa se pou mete l nan tèt ou se sa ki fè si ke ou deja mete sa nan tèt ou konnen m aksepte Jezi fò m pase pa eprèv lè eprèv yo vini n ap sèlman bezwen konnen eske Bondye avèk nou depi Bondye avèk nou nou konnen ke Nap soti plu ke venkè, paske eprèv la fòn pase ladan, ladan Bondye ap fòme nou, ladan Bondye ap chanje karaktè nou, lap chanje nou yon pakèt bagay nou te gen nan lavi nou, se nan mitan eprèv yo Bondye pral chanje nou. Nou pap rete sèlman san nou pa ouvri bib la poun montre ou egzakteman kisa la pawòl de Dye di. Nou nan 2 Timote chapitre 3 vèsè 12, kisal di? Li di, Or, Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. Sa vle di, pa panse ke lè yon moun nan eprèv, se paske ou gen yon bagay ou fè Bondye, epi Bondye ap pini ou, ou Bondye pase w nan eprèv. Non. Maten an, byeneme dan le Senyè, mete sa nan tèt ou, depi ke ou aksepte Jezi, ou ap mache dwat avèk Jezi, ou vle viv pou fè Bondye plezi, ou ap pèsekite. Ou ap pase nan mitan eprèv yo, byeneme dan le Senyè. Eprèv. Wap pase, map pase, se pa paske Bondye ap pini nou, se pa madichon, se pa kondanasyon, kòm si se pa sa vrèman. E pa moun ki fè peche ki pase nan eprèv sèlman. E ben, ou depo aksepte Jezi wap fè Bondye plezi. Gen moun ki soufri anpil, gen moun ki menm tonbe nan depresyon. Pou ki sa? Paske yo di gade kòman map mache dwat avèk Bondye, gade men ki eprèv ki rive sou lavim. Ebyen maten an, mete sa nan tèt ou, si w t ap kriye ou pa bezwen kriye ankò, chèche Bondye nan eprèv la. Mande Bondye, Bondye kisa w vle ansenye m nan eprèv sa m ap travèse an? Chèche Bondye plis, priye plis. Si w te santi w fèb ou pa t ka priye paske w te panse son bagay ou fè epi sa t ap kilpabilize w, santi w t ap mal viv. Ou paka dòmi, wap mande kisam fè Bondye, kisam fè map peye non, kounya ou pap di sa ankò, ou pap plenyen ankò, men nan eprèv ou ye an, ou sèlman bezwen konnen èske Bondye avèk mwen? Si Dye è pour mwa ki sera kontre mwa? Se sa ke ou bezwen konnen, men sa labib di, tout moun ki vle fè Bondye plezi, yap pèsekite, tout moun ki vle fè Bondye plezi, depi ou ap mache avèk Bondye, wap pase pa eprèv, le Senyè te ban nou plizyè egzanp, M pap gentan ouvri tout egzanp yo pou ou m ta eksplike ou, men m ap di ou Jòb, Jòb se te yon nonm ki te ap mache dwat avèk Bondye. Se Bondye menm avèk bouch li ki di nan Jòb, premye ti li, li di ke Jòb se yon òm ki dwa, ki entèg devan l. Pandansetan nou wè nan rès chapit yo kòman Jòb te soufri anpil, li te pèdi tout sa l te genyen. Men lefètke Pèt li te fè yo se pa t pou mal, se pa paske l te peche epi Bondye te chwazi pini l, non. Se Bondye ki t ap fè yon eksperyans avèk Jòb. Mwen kapab di Bondye menm li te parye sou Jòb. Li konnen ke nenpòt sitiyasyon difisil Jòb ye, Jòb pap janm nye l kòm Bondye. Jòb ap toujou rekonèt li kòm Bondye. E nou wè paryaj Bondye te fè a, se vre Jòb pa t janm di pa gen Bondye, li pa t janm vire do bay Bondye pou l te di l pap sèvi Bondye. Li te pran tout sa l te pran yo avèk, alò tout soufrans yo l te pran yo, li dakò e nou wè alavni tout sa ke l te pèdi Bondye ba l plis ke sa. Se sa k fè ou menm k ap gade m la, alelouya, petèt ke w ap mache dwat avèk Bondye epi ou wè gon seri de pèt ke w fè, Mwen vle di w, si w ap mache dwat avèk Bondye, si sa w te genyen yo te nan dwatir avèk Bondye, menm si w ap pèdi yo kounye an, petèt s on pareyaj Bondye fè sou ou, Bondye konnen w p ap abandone l, enben l ap ba w yo tout ankò. Amèn. Nan nenpòt sa w pèdi, petèt, m pa konnen, m pa vle di. Men depi w ap mache dwat avèk Bondye, konnen ke w ap genyen tout ankò. Nou gen yon lòt egzanp ankò ki se, alò, avan m ale nan Nouvo Testaman, ban m rete nan Ansyen Testaman, nou gen egzanp Dan. Danyèl. Danyèl t ap mache dwat avèk Bondye. Nou wè yo te lage l nan fòs lyon. Men Bondye pa t kite lyon yo manje l. Ki sa m avè w nou dwe konnen? Èske Bondye te anpeche yo lage Danyèl nan fòs lyon an? Non! Men Bondye t avèk li nan fòs lyon an. Lyon yo pa t ka manje l. Nou gen twa jèn Ebre yo, Chadrak, Mechak, Abèdnego. Se òm dwa yo ye. e pi yo tèlman dwat yo pa vle adore lòt dye, yo dakò pou yo lage yo nan founèz ardant lan, nan dife a, yo lage yo nan dife a, men wa avèk zye pal, wa, wa te voye lage 3 nonm sa yo nan dife, wa avèk zye pal, wa wè 4. Tout sa se te pou glwa Bondye, wa avèk bouch li mande pou tout moun respekte Bondye, mesye sa w ap adore a. Wa, wa a kote, lè yo te lage Danyèl nan fòs lyon an, li mande pou respekte Bondye Danyèl ap adore a. Pou glwa non Bondye, se sa k fè w ap wè nan tit lan l ap mete ke gen eprèv, se pou glwa Bondye yo la, Bondye pèmèt yo e dakò yo. Sa vle di mwen menm avèk ou imedyatman nou nan eprèv, n ap di, Woy, men sa nou fè, n ap peye, men yo fè sesi, yo fè sela. Non! Menm si w ap mache dwat, Bondye ka pèmèt ou pase pa yon eprèv. Pou glwa non l. Alelouya! Mwen avèk ou gen eprèv nou ladan l, se temwanyaj mwen avèk ou ki pral fè non Bondye gaye nan mitan fanmi nou, gaye nan mitan moun kote nou abite. Pou yo wè reyèlman ke Bondye nou an gran, epi dèyè sa map vini a la repantans. Sa vle di mwen avè w nan eprèv nou ye a, ou pa bezwen konnen wap mouri nan eprèv la non. Ou pap mouri, depi Bondye avèk ou, se Bondye ki pèmèt li dakò l, ou pap mouri wap viv pou rakonte mèvèy Bondye. Nou wè ankò, nou genyen nan Nouvo Testaman Laza, lè lè Laza te malad, yo voye di Jezi Laza malad antanke zanmi l, kisa l di, li di maladi sa, alelouya, pa la a, Pou touye li. Men maladi sa la pou glwa Bondye. E pa la suite nou wè Laza mouri. Eske Jezi pa vini li resisite Laza? Eske non Jezi pat eparpiye tout kote, tout moun konnen ke son sa sa se pitit Bondye, se sèl pitit Bondye, se sèlman Bondye ki ka fè yon bagay konsa. Pou yon moun mouri depi 4 jou li resisite. Sa vle di, ou pa bezwen kriye ankò. Kounye-a se Bondye pou bay glwa nan mitan eprèv ou a. Alelouya! Alelouya! Kòmanse balanse men w anlè maten an, apre ou fin asiste videyo sa. Di, Bondye, piske m konnen ke mwen ap fè w plezi, se ou m vle fè plezi, epi gade nan ki eprèv mwen ye. M fin tande videyo a, mwen dakò, alelouya! pou m pase klas sa a. Menm jan yon elèv pa ka monte nan klas siperyè san l pa konpoze. Mwen dakò, alelouya! pou m pase eprèv la, pou w monte avèk mwen kote w vle monte avèk mwen an. Senyè, mwen prè. Mwen dakò. Epi kòmanse bay Bondye glwa. Kòmanse adore. Priye. Alelouya. Priye pou lavi spirityèl ou. Mande Bondye pou l kapab chanje lavi ou. Mande Bondye pou l fè w konprann kisa ke li vle ansenye ou nan eprèv ke w ye a. M te retire kèlke vèsè pou pou montre reyèlman ke mwen menm avèk ou n ap toujou pase pa eprèv men Bondye li menm li toujou la. Nou gen yon Sòm 34 vèsè 8 ki di L'ange de l'Etènèl campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sa vle di menm si yon moun gen lakrent pou Bondye li kapab toujou nan danje men Bondye ap retire l nan danje nou gen som 34 vèsè 20 ki di le malheur a te souvent le juste men Letènèl nan delivre toujours le malheur a te souvent le juste jis la ka toujou malè ka toujou atenn mwen menm ansanm avèk ou men le senyè la lap toujou delivre nou nou gen ankò nan som 118 vèsè 13 ki di ke tu me poussè pour me faire tomber men Letènèl m'a secouru Y ap toujou pouse nou, men Letènèl ap sekouri nou. Retire sa nan tèt ou maten an. Pap nou pa bezwen, gen eprèv ou ladan, li pa yon madichon. Alelouya! Li pa yon kondanasyon. Il n'a, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mwen pa inyore gen de, gen de pwoblèm avèk, mwen menm avèk ou n ap viv, ke enmi an ka vini pou, pou nou kapab kite wout la. Men Bondye la, l ap delivre nou. Nap priye plis, nap priye, tout choz konkou byen de se ki èm Dye. Sa vle di, ma vwa nan ap priye, se pou nou di Senyè, si se ou menm nou dakò, alelouya. Men si se pa ou menm, alelouya, nou pa dakò l. Nou pa dakò l. Se ekspriye an nou sa antan ke kretyen. Men, apati de jodi an, ou menm ki fèk aksepte Jezi, ou ki pot ko konnen sa, Tou mete nan tèt ou byeneme ke wi fò w pase pa eprèv. Dayè, Labib gade fwa nou kòm lò. Lò la fò l pase nan dife pou l briye. Mwen menm ansanm avèk ou fò nou pase pa eprèv yo pou nou konnen nou depann totalman de Bondye. Nou fè eksperyans a Bondye. Lè yon moun bò kote nou ap soufri, ap kriye, epi n ap gen temwanyaj sa pou n ba l, n ap di, a ou pa bezwen kriye, Bondye ap delivre ou. Bondye ap delivre ou paske mwen menm tou m te pase difikilte Bondye te delivre m. Amen Bondye beni w maten an si le Senyè pèmèt nap kontinye e nap pran des egzanp avèk ou nap antre pi fon ladan m bò plizyè egzanp maten an Job, Daniel, Laza si Bondye vle nap antre ladan nap wè kòman Bondye te delivre yo a men fort e a bra etendu amen Bondye beni w fè kè w kontan maten an byeneme amen. Ke le Senyè fè w gras, ke le Senyè seche dlo nan zye w, nan sa w ye a, balanse men w anlè, bay Bondye glwa, al legliz, li labib. Lè w nan eprèv yo se pa lè pou w ap plenyen, se bay Bondye glwa, se pa lè pou w di a m pa pral legliz m santi m pa gen fòs, se leve, kanpe, mare senti w nan tay ou, an avan nan legliz an al ba Bondye nou an glwa, paske li la avèk nou, anyen mal pa ka rive nou. Amen! Bondye beni w, bòn joune avèk Jezi. Se te sèvant ou sè Christelle. Amen.